M salye tout moun e m swete nou tout byenvini nan emisyon DG Kontre Manti Kaba pou jodi mèkredi a nou deja twazyèm jou nan semèn nan e emisyon se 4 fwa pa semèn sa vle di nou nan avan dènyè sòti de emisyon DG Kontre Manti Kaba. Ankò yon lòt fwa mèsi pou atansyon w, mèsi paske w toujou fè nou konfyans, mèsi paske. Ou deja branche, ou deja byen enstale w konfòtableman pou kapab swiv emisyon sa a. Non pa m se Kenny Morose pou prezantasyon emisyon DG kontre manti kaba. Premye kout pye nou, nou ta sipoze fè l an direksyon de Pòtoprens pou n al pale a kolaboratè nou Chenè Jozèf. Men n ap fè n ap fè kòmantè nou an, n ap fè refleksyon nou an anvan Nou pran chenè jodi a. Jodi a mwen Vle abòde kesyon sa a, kesyon manfouben an ankò ansanm avèk nou, nou menm ki se pitit tè dayiti. M ap pale la a, m ap adrese m a e sitwayen ayisyen ki an Ayiti k ap viv reyalite a e sitwayen k ap viv andeyò peyi a k ap viv reyalite a de lwen men k ap fè fas a gwo difikilte pa l tou la kote li refijye tèt li a pou l al chache moso lavi. Sa vle di, si n ap rezime la, ke Ayisyen an anndan lakay li, ke l deyò, li pa li pa genyen kyetid despri. Li toujou genyen lespri l boulvèse paske li pap evolye kòm moun. Kèlkeswa kote l ye, anviwònman l toujou ajite. Ou ta di, ou ta di kòmkwa se yon bagay li fè l ap peye. Men kite m di nou, malgre jan w wè peyi a ye la, Ayiti, gen de moun ki aletranje, yo prefere di mil fwa viv an Ayiti al fè fas a gwo difikilte w konnen yo, fas a Izo, fas a Ti Lapli, Lanmò San Jou, Jeff Golwa, pou m site sa yo sèlman. Tèlman strès la di pa bò isit, yo di petèt yo pale menm lang a nèg sa yo, yo ka mande yon chans. Bon, sof ke m konnen nèg sa yo se pwenn fè pa yo ye. Brèf, nou, nou gon atitid manfouben e konsta sa m fè li, li valab e pou Ayisyen ki Ayiti e pou Ayisyen ki deyò. Nou son, m pa konnen si sa soti nan, nan. kòm si son bagay ki kiltirèl lakay nou, m pa konn kijan m ta tradui l, m pa konn kijan m ta eksprime m. Men, Ayisyen an, li pa òganize l. Nou se sèl etnik ki deyò, men fòk gon gwo bagay pou nou solidarize. Fò bagay la ta depase e sò m ap di nou la a, jis, jis pran yon ti tan, menm si ou pa yon moun ki branche rezo sosyo tout tan, men bay tèt ou yon ti tan, di ban m, ban m, ban m pratike rezo sosyo a pandan yon jounen. Gade pratik ayisyen an, ki sa l ye sou rezo sosyo a. E lè sa wap di tèt ou, eske peyi sa ke moun sa wap gade sou rezo sosyo kap kap enjoy li sou rezo sosyo a, eske peyi sa gen pwoblèm vre? Lè wap gade konpòtman moun sa yo, lè wap gade kijan yap fonksyone sou rezo sosyo a, ou di kèt peyi sa lwen pou l gen pwoblèm. Ebyen imaj wap vann yo, se konsa moun lòt kote ki petèt ou menm ou gen espwa sou yo a, y ap di tèt yo, bon, ou gen yon popilasyon konsa, moun ki deyò a li sou TikTok, li sou Facebook, l ap pale yon seri de bagay ki pa itil anyen, ki pa gen pou wè anyen a peyi, alòske se moun ki fè peyi. W ap gade sa k ap pase onivo peyi Dayiti, gen madigra, malgre gen ensekirite. Genyen rara malgre gen ensekirite. Moun yo reponn alapèl. Men moun yo pa janm reponn prezan lè pa egzanp pou di men ki bagay k ap devlope bò lakay yo, men ki sa yo ta vle, men ki sa yo pa renmen, yo pa janm fè sa a. Men yo soti. pou yo al banboche. Se kòmsi m ta di w gen ensekirite pou moun mande dlo, pou moun mande wout, pou moun mande manje, pou moun mande travay, pou moun mande lekòl, pou moun mande lopital. Men, pa gen ensekirite pou kanaval, pa gen ensekirite pou rara. Se sa l ye. Donk sa vle di, anndan kou deyò, nou vann yon imaj, nou se moun ki san pwoblèm. Nou pa gen pwoblèm. Ok. Nou gen yon grenn fyète jodi a, li rele seleksyon ayisyèn de foutbòl la. E m pa santi lafyèv la. M pa santi lafyèv la lakay ayisyen. Yo senpleman yo fete jou a, yo konnen ekip la kalifye, yo kenbe sa kòm si kòm aki. Bon, se te, se te yon souwè, se te yon rèv li reyalize. Kwake se dezyèm patisipasyon seleksyon ayisyèn senyo la lan faz final yon koup di mond. A raple se te an 74 premyè fwa, dezyèm fwa se 18 novanm 2025 lan. Donk, nou santi manke lafyèv. Se vre ke mwen gen, pa egzanp, Zenglen, li soti mizik ki pale de ouvè peyi a. Men la ankò, sektè sa, m gon emisyon spesyal pou m pale de atis yo paske, eske sa va ojoudwi? M raple m ki kokenn mobilizasyon atis yo te fè lè King Kino, lè Bicha, lè Ti Djo Zeni, kokenn mobilizasyon yo te fè sou Jovenel ba la pa t bon. E David B, tout atis sa yo, yo te. Yo te denonse administrasyon Jovenel la paske bagay yo pa t ap mache. Men koulye a, atis yo, yo rete bouch be, yo pa di anyen sou sa k ap pase yo. Kèlke ra fè kèk ti sòti. Men, èske se jennen yo jennen? Èske yo santi yo wont? M pa konnen. Men, yon fèt e sèten. Sektè atistik la li pa mobilize e se yonn nan sektè ki fè onè, ki fè non Ayiti ap vann de manyè pozitiv sou sèn entènasyonal la. Sètadi ke e le spò atravè le foutbòl e la mizik atravè le konpa eksetera, E yo se 2 eleman Ayiti kapab konte sou yo, Ayiti kapab di li egziste apati de 2 sektè sa a ki voye de sinyo pozitif bay rès mond lan pou di gon peyi. Ou ka di w gon peyi. Men, nan lòt domèn, politik. Sa map pale la a, nou konnen ki sa bagay la ye deja. Gen lè m santi m rete m fatige paske sijè wap abòde chak jou se toujou lè menm refren, se toujou la menm chanson pou ap pale de konpòteman e politisyen. Ok, la ke w vle ou non pa, pale de byen de moun nan. Kritike l, denonse l, se pwomosyon w fè pou li. Mwen menm w ap wè, m mwens site, m mwens fè pèsonalite anndan emisyon m yo. Paske ke w di byen, ke w di mal, non moun nan site. E se dinamik sa a, se konsa yo fè politik la. M wè dèfwa nou twonpe nou, nou di, nou mande èske moun yo wont. Pou yo wont, fò yo, fò yo konnen yo echwe, fò yo rekonèt yo echwe. Yo pa echwe. Yo echwe pou ou menm. Paske pou ou menm, ou te atann, mesye dam yo monte sèn politik la apre 86, yo repwoche Duvalier, paske l te diktatè, li te kenbe yon pouvwa, e pouvwa te yon pouvwa sanginè, men jodi a fò n ta konpare ant sekestre moun, non yon andwa e mande lajan pou yo libere l, m ap pale de kidnaping nan, e yon moun ki al anmède rejim nan, ou foure dwèt ou lan nich foumi oubyen ou foure tèt ou foure dwèt ou lan nich gèp, w al fè gèp la mòde w, yo mennen w fò dimanch, avèk jodi a y ap mete tèt ou yon kote, yo ba w bal dan latèt, eksetera. M ta jis di nou fè konparezon an pou nou di m, jodi a, lè w te repwoche sa a Don yon bagay epi ou menm ou vin fè le pire. M pa konnen. Moun k ap, moun ki egziste jodi a, se pa fòt yo. Si nou te vann yo Duvalier mal. Nou di tout sa Duvalier te fè k pa bon yo, se pa di m di Duvalier te bon non, men nou fè prèv ase nou menm ki vini aprè 86 jiska jodi a, nou fè prèv ase de malonètete nou, mepri nou anvè popilasyon sa. Ou wè m pran leswen pou m pa di nou echwe, paske nou pa echwe, alaverite nou pa echwe, anpil nan nou, pou m pa di nou tout. Nou siye milyonè. Men gade sa peyi a ye. Pou mwen menm se prèv mobilizasyon tout mouvman ki t ap fèt kont Jean Claude Duvalier, paske se Jean Claude Duvalier m pratike mwen menm. Se te e jan nou pran pouvwa isit e jan nou asasine Jovenel, m di nou, e li montre aklè se pa yon lit pou chanje peyi. Se lit pou chanje pwòp sitiyasyon nou, sitiyasyon ekonomik nou. Anpil nan nou, se de medsen, se de zenjenyè, se de zavoka, chevwone, nou pa travay sou sa yo. Nou senpleman bezwen pòs, nou bezwen, kel son pòs nominatif, kel elektif, men nou bezwen antre nan leta a, pou nou chanje lavi nou. Se sa l rezime. Se sou sa m baze mwen menm, se sa ki ekspresyon nou pa echwe a pou mwen. Nou pa echwe. Se peyi a k pèdi, nou menm nou pa gen anyen n pèdi. Paske se nou k dechèpiye l, se nou e dènye an dat la se sa k fèt la a. Nan fason nou jere peyi a. Nou jere peyi a. Sa k ka, sa ki gwo limena an politik, ki ka pale, pawòl li ka fè efè, nou rale l anba vant nou, nou jere l, nou ba l moso gato pa l, e sa k pa jwenn nan gato a, nou mennen l nan yon lojik de eleksyon, tout moun ap fè kòb ladan l. Al enskri, pi devan, lè gen frè, w a jwenn frè, menm si w pa jwenn ministè, menm si w pa jwenn biwo. Menm si w pa jwenn direksyon jeneral, menm si w pa jwenn delegasyon, men omwen w a jwenn frè gouvènman ap bay pou akonpanye pati politik yo. Apre sa, ki rezon pou w ta pouse pati politik ap fòme konsa? Ant 320 e 350 k ap pale la a? Donk se prèv ke nou pa serye. Nou pa serye nan langaj nou, nan priz de pozisyon nou, nan al mande popilasyon sa pou ba nou vòt. Dayè nou pa bezwen eleksyon vre. Ok. Nou mize sou vilnerabilite moun yo. Nou mize sou enkonpetans moun yo, sou enkonpreyansyon moun yo pou nou fè sa nap fè a. Ou pare nou konn tandans moun yo byen? Nou konn sansibilite yo, nou konnen yo renmen kanaval, gade pap gen kòb pou kèlkeswa ayisyen kap trepase pou yon dyaliz, pap gen kòb pou kèlkeswa bagay ki pou fè onè peyi a, pa gen kòb pou sa, pa gen bidjè pou li, men depi gen kanaval gen bidjè, depi se pou finanse. Gwoup ame gen bidjè. Depi w depi se pou siyen kontra pou leta a peye pou nou fè komisyon gen lajan, gen bidjè. Ok men pou pèmèt ke peyi a li gen dwa grandèt tèt li pou l fonksyone an fonksyon de sa l fè kòm resèt pou leta ka kwit tèt li pa gen bagay konsa pa gen bidjè. Pa gen bidjè pou lopital, pa gen bidjè pou yon stad, pa gen bidjè pou anyen, men gen bidjè kant si yon bandi ta fè yon aksyon la, nou twouve l ale twò lwen, se kòb nou voye ba li pou l pa kontinye. Bagay la vin tounen yon sòt de pratik ilimite. Chak yo bezwen, yo fè yon bagay, yo konnen ki pap mennen rejim ki an plas la byen epi yo fè chantaj la epi yo finanse yo se sa bagay la ye men pa bliye gen moun ki konnen kap gade nou gen moun ki konprann kap swiv nou yo konn sa nap fè a trè byen m pral pale yon zanmi se yon kolaboratè li an ayiti Li fèt an Ayiti, li vin isit Ozetazini dè son jèn aj, dan lè ventèn, jodi a, msye, li ap fè plan. Li te dwe retrete deja, men se Ayiti li te vize pou l al retrete, malerezman, konjonkti oblij, li rete isit toujou Ozetazini, se yon moun ki fristre. Frustré on ne peut plus. Nou prale justement pale avèk Charles Roberts, se yon moun kay la. Charles Roberts, se yon plezi pou nou genyen w nan emisyon DG Kontre Manti Kaba jodi a. Mwen t ap pale de ou talè a nan emisyon an, ki se yon Ayisyen ki vini pa bò isit dè votre jeune âge, e jodi a ou lan laj de retrèt e ou te toujou di tèt ou se Ayiti pou w pran retrèt. Jodi a ou gen yon fristrasyon k ap degaje lakay ou, ou te vle fè yon mesaj pase, pa pou ou pèsonèlman men alandwa de tout Ayisyen ki twouve l nan menm sitiyasyon avè w. Byenvini lakay ou Charles Roberts.
Bon, Kenny m ap salye ou e se yon gran plezi m ap di w mèsi dabò difèt ke w envite m pou m pase fristrasyon mwen jan w di l la vrèman. Wi se moun kay mwen ye, se mwen ki te konn prezante emisyon nan radyo a, Charly le sentimentaliste, e jan w di l la tou m pa an laj de retrèt non, mwen retrete deja, paske mwen retrete depi avan Jovenel mouri, okontrè se Jovenel, lanmò Jovenel ki kenbe m toujou isit, paske mwen isit depi avan Jean Claude Duvalier ale, sa vle di m bouke, Lè map reflechi sou peyi dayiti Kenny m wè vrèman bagay yo dwòl map poze tèt mwen kesyon eske nou gen moun toujou an ayiti eske nou gen moun kap reflechi imajine w nou genyen yon pwoblèm ensekirite kap bat peyi dayiti depi konbyen tan ensekirite a li touche tout moun li touche ni bandi kap fèl la li touche popilasyon grand pati, li touche moun ki sou pouvwa ni sa ki nan opozisyon. Tout moun nèt pa an sekirite an Ayiti kounye a la m ap pale avè w la. Sa m vle di pa la, bandi yo pa fouti pran lari pou y ap mache jan yo vle alèz, yo pa kapab. Nèg ak zam yo pa kapab. Popilasyon li menm, lè l soti li gen yon pè lakay li pase l pa konn sa k ka rive l. Nèg militè yo, gen anpil nan yo, yo pa ka al travay avèk rad inifòm sou yo, Tout moun, pa gen moun ki an sekirite. Si w ap gade menm politisyen yo, yo gen anpil sekirite avè yo, yo nan machin blende. So mwen panse ke tout sa w tande k ap pale pou fèt pou apeze sekirite pa vre, se bobin. Afè y ap di y ap voye twoup etranje an Ayiti, y ap voye, pa gen bagay konsa. E m ap voye mesaj sa a sitou pou mesye ki nan medya yo ki di Yo pa gen dwa pale avè, yo pa gen dwa bay bandi pale. Men, si w pa bay bandi a pale, pou w ka konn revandikasyon l, pou w ka konn ki sa k dèyè tèt li, kòman n ap rezoud pwoblèm nan? Vini avèk fòs, nou pral tiye Izo, nou pral tiye Babekyou, epi apre sa? Krim nan toujou rete, kriminalite a toujou rete. Donk, sa ki enpòtan, Se pale ak tande mesye yo, poze yo kesyon, mande yo pou ki rezon y ap fè sa, ki revandikasyon ke yo genyen. Kounye a, si nou ka rezoud li, nou rezoud li. Èske w konprann? Gon dyalòg omwen k ap fèt. Paske yo menm tou yo bezwen sa. M panse se yonn nan fason pou kapab rezoud pwoblèm kriminalite an Ayiti. Se pa yon kesyon de fòs. Nenpòt jan ou gade l, fòk gon dyalòg kanmenm ki fèt. Fòk nou pale a bandi yo. Fò nou tande ki sa yo gen. E pa pou di w nou bezwen konnen ki moun ki ba yo zam, ki moun. E pa sa ki enpòtan. Se konnen pou ki sa y ap fè l, ki pwoblèm ki genyen. Pase lè de moun gen yon kont, gen yon pwoblèm, se pa konn kiyès ki antò, kiyès ki anrezon, men chache konn pou ki sa kont la fèt. Donk vrè pwoblèm nan pou kresyon kriminalite a se chèche konnen kisa ki dèyè tèt mesye yo, poukisa y ap fè l, ki revandikasyon ke yo chak genyen. E m ap di w, pwoblèm ki fè Babekyou kote li a se pa menm pwoblèm nan ki fè Izola, se pa menm pwoblèm nan ki fè Vitelòm la. Sa vle di nan ansanm chak nèg sa yo, yo gon revandikasyon. Chak nèg sa yo, gen nan yo se fòse yo fòse yo rantre nan banditism, gen nan yo se pou si yo pou si yo gen nan yo se yo chak gen yon rezon donk djòb nou menm nan medya a chèche pale avè yo chèche konn pou kisa yo ladann
lòt bagay ankò map di wi Tchaly e pa bliye sa w pa bliye sa w pral di a ou wè sa w ap repete la se yon bagay m pa m pa konnen swa nan mitan ane 2025 lan mwen te repete sa Si m di w repete sa vle di m te konn di l deja, men nan mitan ane 2025 lan, mwen vin repete l ankò. M te di sa. E nou, nou, nou, nou gon fason nou edike, yo ba nou edikasyon, yo di nou sa pa bon. Yo, yo souvan di nou sa pa bon. Ou di timoun nan, E, pa, pa fè tèl bagay, sa pa bon. Men yo pa di w ki sa ki bon an. Se menm fenomèn sa a, nan fason yo edike nou an, kant yo di nou, nou menm ki nan laprès, ou sot endekse la, ou sot mande fò n ta jwe wòl nou veritableman nan sans sa a, nou menm nou pran nan kouran sa a, nou pran nan kouran sa a, yo di nou, nou pa gen dwa pale a bandi. Men nou pa janm chache paske mwen menm m te fè analiz e analiz konplèt sou dosye sa. Mwen te fè santi nou gon pwoblèm. Sa ke medya yo, yo pa mèt tèt yo. Bandi yo pa mèt tèt yo. Il arive ke menm moun ki finanse medya yo, se yo ki sponsor yo, il arive ke anpil ladan yo pou m pa di tout, si w al gade nan konsepsyon. Kijan banditism lan li fonksyone, w ap jwenn yo menm kèlke pa yo lan finansman, yo lan founisè de zam a menm gwoup bandi sa yo. Donk ou sanse pyeje, si mèt medya di w pa pale avèk bandi, Ou pa mèt. Pa bliye se travay w ap travay. Ou pa ka al trete dosye a. Paske lè w al pale l, li menm, e, e, an n di kòmanditè sa l pral retire, li pral retire reklam li an nan radyo a, ou menm, ou pral, ou pral lage sou beton an. Se kalkil sa, gon kalkil ekonomik. Donk, e moun k ap. kap bay sponsor lan radio e moun ki dèyè bandi yo kap founi yo lajan kap founi yo zam kap founi yo minisyon se toujou menm moun yo donk se sak lakoz donk pat gen moun ki te pran rekil pou konprann sa lè nou te dil yo te konprann ni mal men jodia m wè lojik pam nan lap fè chemenl se paske m konya map mandem eske nou pa rive trota lon mond ki tro vye.
Il pa janm two ta, il pa jamè two ta, il sifi ke nou pran konsyans, il sifi ke nou fè yon rekil, nou reflechi pase anpil nan nou nan lekòl, èske ou konprann? Nou reflechi pou nou wè, pase pa pral di ou, Jan sa w di l la, lè w di pa fè tèl bagay men fò w di m poukisa, si w pa di m poukisa, m a pral gen yon kiryozite, m a pral gen yon tandans k ap toujou fè l pou w di timoun nan pa pa pa pa manyen tèl bagay, Mwen pa di poukisa. Èske ou konprann sa mwen di w la? Kiryozite ap pouse l. Donk, lè w tande mesye yo di w pa pale a bandi, se paske yo pè. Paske si w al pale a bandi, gen yon seri de revelasyon ki pral fèt. Ou an, se sa yo pa vle. Men sa ki enpòtan an, se pou w gade ke kriminalite a li touche tout moun nèt. Tout moun nèt. Nou sipoze etidye yon fason pou met fren ladan l. Se pa zam, se pa tiye a tiye. tèt la. Non men, Charly, Charly, kriminalite a, kriminalite a li se rezilta ou ansanm de deriv ki mennen nou la. Avon ou menm wale nan kriminalite a, se chache rezout problem ki mennen a kriminalite a. Nou pa ka antan nou nou? Li genyen kriminalite a. Nou pa ka antan nou nou, se pi gwo ou lè nou. Tann mwen la kaka map diw.
Kriminèlte a dèyè li gen revandikasyon. Menm moun sa yo an nou di ke w ta va di ki met zam nan men bandi yo. Yo gon revandikasyon, yo gon rezon ki fè yo fè l. Ou konprann? Bon sof ke, sof ke, sof ke politik kòd rèd la li pa janm pote rezilta e li pap janm bay ankenn rezilta. E gen de bagay si nou te tande yo. Paske gen de vwa ki te soulve nan mitan sosyete ayisyèn nan ki di nou fò nou ini nou. Kòman w konprann jodi a pou jan Ayiti ye la, Tchaly, m ap tou poze w kesyon sa a, gade ou menm ki sa k preyokipasyon w? Ou ta di, paske anpil Ayisyen konnen nou menm ki pa bò isit la n ap mache sou lò, n ap mache sou dyaman. E poutan se lekontrè. Gade ou menm, malgre jan bagay yo ye la, se Ayiti ou reve pou w te ye. Plas ou se Ayiti ou wè l ye. Mètnan. Mentnan, fort de tout sa, ou pa ou pa konstate popilasyon ayisyèn nan pa bay mizè l règle anyen pou li? Yo di l kanaval li prezan, yo di l rara li la, li prezan, li pa gen pwoblèm, epi li p ap mande pou l gen sekirite.
Ban m di w, ban m di w Pyè, depi lontan l te toujou konsa. Okontrè, menm gen yon dyaz ki fè mizik ki di w tanbou frape, Ayisyen kontan. Tanbou a, ou konprann, se li nan li nan san nou, depi lontan l toujou konsa. Men sa pa vle di poutan yo bliye mizè yo a. Sa pa vle di poutan yo pa konn mizè yo a. Okontrè, daprè dayè, dèyè kanaval la se kache yo kache mizè yo. Paske si w byen gade, jan m di l la, dèyè kriminalite a gon revandikasyon. Se sa ki enpòtan pou w wè. Se pa pou di w pèp la reziye l, pèp la pa konn kisa l vle. Non! Mwen di tou, pwoblèm ki poze, e sipoze gon dyalòg, kisa ki dèyè tèt mesye? Nou pa bezwen konnen ki moun ki te met zam nan men yo. Paske mwen di w li, tout bandi sa yo nèt, yo tout pa ladann pou menm rezon an. Yo tout nèt pa ladann pou menm rezon an. Yo chak gon motif. Petèt gen 3, 4 ki ka gen menm motif la. Men yo tout nèt pa gen menm motif la. Gen de jou w wè l. Fri tou kòman l fè ladann. Babekyou tou kòman l fè ladann. Ti lapli èske w konprann? Chak nèg sa yo gon rezon ok donk se chita konnen pou ki rezon sa k dèyè tèt yo epi lè sa kounye a nou ka chita ansanm menm si yo pap janm jwi ladan izo chache lajan se sa nou bezwen fè yo konnen there's no way y ap janm ka jwi kòb sa a si pa gon dyalòg ki fèt fòk gon bagay ki fèt Se pou byen yo remèt kòb la, pou byen nou gon jan nou trete bay yo men fò nou konnen ki revandikasyon ki sa yo gen dèyè do yo. Kounye a ap konnen lòt pwoblèm ke m genyen ankò. Gen moun ki pou di w pou rezoud li fòk genyen eleksyon ki fèt. Afè eleksyon n ap pale a poko gen bagay konsa ditou e li poko ka fèt toutotan ke nou pa manyen konstitisyon an. Pase konstitisyon se li k ap yon pwoblèm. Afè eleksyon kounye a. Raple w, tout sa e Preval te di l yon lè Men konstitisyon se li pwoblèm e ensekirite e enstabilite an Ayiti. Pou lou ou nome yon premye minis ou gen li pa garanti fòk se e fòk se palmantè yo ki pou bay fevè. E pou palmantè pou bay fevè fòk yo jwenn moso nan pa yo ladann ki pa bon. Sa e koripsyon toujou. Enben Tchaly, Tchaly, enben ou konn swiv mwen byen. Paske wap reprann tout sa m konn di yo la. Bon, yo konn di w konsa e. Les grands esprits se communiquent.
Exactement, ya. Mon cher map ba di w byen. Se konstitisyon an pou yo manyen dabò. Fin manyen konstitisyon an, rezoud pwoblèm ke konstitisyon gen ladann nan. Pwoblèm koripsyon an sitou. Ok? Epi lè fini kounye a nou pral pale de eleksyon. Imajine w, ou pral fè yon eleksyon ou gen 360 pati politik ki enskri, ki pa ta yon pwoblèm toujou non. Men konstitisyon si w remanyen li, 360 pati politik sa yo ka vin redui a 3 lè eleksyon, lè gran eleksyon rive. 3 gran pati. Ou konprann? Donk se sa pou yo rezoud.

Nou tout nan dyaspora a, nou tout pa genyen menm revandikasyon. Wi, gen anpil nan nou ki ta renmen retounen nan peyi nou, men konsa tou gen nan yo ki pa bezwen pale, pa vle pa pale de Ayiti tou, paske yo dekouraje. Donk sa m te ka di, moun sa yo ki dekouraje a, nou di pa dekouraje, Ayiti se pa nou li ye, lakay se lakay. Ou konprann? E Kenny, nan yon lòt entèvyou ankò, m ta renmen pou m di w, mwen pèsonèlman, depi sou premye Aristide, M te gentan bay mesye l yo mal pran l. Mwen gon plan pou Ayiti bay 52 milyonè pa ane. 52 milyonè pa ane. Youn chak semèn. Ok. Donk, lakay gen pou l bon, Kenny. Pi gwo pwoblèm lakay genyen kounyela a, se jistis la. Se pwoblèm jistis la ki pwoblèm nou. Yonn nan pi gwo pwoblèm yo. Konstitisyon an, jistis la se sa yo. Alò moun yo wè se kriminalite a kounye a fine, pa gen pwoblèm. Men, pa dekouraje. Lakay se lakay. Nou pi bon lakay nou. Nenpòt jan, nan tout sans. An nou bat pou nou rekonstwi lakay. An nou fè lakay jan l te ye lontan. Mèsi.
Kenny, m gen plis ke 40 an deyò.
Mèsi Tchaly. Ok, m ok.
Mèsi. Dakò, mèsi byen.
Dakò. M salye tout moun e m swete w pase yon bòn joune. Ou menm tou.
Vwala, se te Charles Robert ki t ap pale ansanm avèk nou, ki t ap eksprime fristrasyon li nan konjonkti peyi a ye la a. Donk li ta byen renmen retounen lakay men malerezman Jan konjonkti a prezante a, pa gen bagay konsa pou kouwè li a. Rete konekte, n ap tounen!